Video sa map fèl se pou chèf li. Chèf li m felisite w anpil pou kapasite w pou kouraj ou. Men, aprè detèminasyon ke m wè Ayisyen genyen. Tande byen men peyi an! Pou mete chèf li m nan nivo l ye a, si nou chita ansanm nou ka gen yon nouvèl Ayiti. Ti John, Ti John, lage kamera a! Jodi a, mwen entèdi nan legliz potestan pou yo preche pa gen rapò ant limyè e tenèb. M vle wè tout Ayisyen chita ansanm. Wap pale kèk tan men jodi a la a mon frè ou pale pou 200 mil an. Ou pale pou 200 mil an.
Nou ka fè yon pakèt bagay. Klè klè klè klè.
Si Ayisyen gen menm, nou gen yon sèl vizyon, yon sèl detèminasyon, gen yon pakèt bagay nou ka fè. Nou ka retire Ayiti kote li a. Ayisyen, atis ayisyen, atis evanjelik, pastè ayisyen, ougan ayisyen, manbo ayisyen, nou ka retire Ayiti. Chak moun k ap fè yon bagay, kèlkeswa tandans ou depi ou se Ayisyen, nou ka retire Ayiti nan sa li a. Klè, Dadou k dil. Ann evite.
Kounya, anndan legliz yo kenbe mes, yo kenbe pasaj ki di pa gen rapò ant limyè e tenèb, men yo bliye èm ton pwochen kòm twamèm nan. Verite ka tchoutab. An nou preche èm ton pwochen kòm twamèm nan, an nou fon kite pa gen rapò ant limyè e tenèb la, pou nou wè si n ka sove Ayiti nan sa l ye a. Bat bravo pou sa. Bat bravo pou sa nou bat bravo. Chef Min bravo.
M felisite w anpil. E m te pase nan nan nan live la. Malgre m pa m voye kado, men m fè yon jès. Men si tout lidè pwotestan te fè jès m te fè a, m panse ou t ap ka benefisye yon pakèt bagay. Pase m ta konseye tout lidè pwotestan, nèg ki laba yo, ki gen k ap pran, ki gen kòb lan men yo, zèl lin yon bagay. Yon san dola pou lin n ap itil li. Yon wan yon de san dola, yon twa san dola, menm yon senk san dola ap fè lin byen. Si n zèl li sa yo, l ap fè l dibyen. M panse lin bezwen sa, paske se sèl grenn Ayisyen aktyèlman la k kenbe rezo a. Se sèl grenn ayisyen la kenbe rezo a kap fon bagay serye k mete tout ki konekte tout ayisyen sa ki pi fyè sak fè fyète m nan sa blogè yo sak fè fyète m nan sa paske m wè tout ayisyen konekte ou imajine w nan layv chèf lin nan ou jwenn tout atis ayisyen petèt nan tèt nou nou ka panse yo gen pwoblèm ki konekte ansanm. Ou jwenn atis ameriken kap vin la, ou jwenn anpil lòt moun konekte kap pale de chèflin, jodi a m santi m fyè, m santi m ayisyen, m santi m ayisyen, e jodi a m santi m ayisyen. Jodi a mwen mande tout moun, mesye ougan yo, mesye pastè yo, mesye pwofèt yo, nou gon pakèt bagay nou ka fè ansanm. Ann chita tande. Sa enteresan.
Tab la, ann fè tab la, ann fè yon table ronde pou nou wè kòman n ka retire Ayiti nan sa l ye a, n ap pran tout moun ladan l. Nou pap ekskli pèsòn. Tout moun ladan l. Tout moun anndan l. Tout moun se Ayisyen. N ap mete tout moun ladan l. Voye videyo sa ba yo mwen. Voye l ale. Voye l ale. Voye l ale. Paske Ayisyen kapab. Nou ka fè yon pakèt bagay.
John, avanse cha papa. Kòman nou ye kòman nou ye nou anfòm? M pa vle pale de dosye sèozèdda ankò sou rezo a. M vle fini ak sa. E menm lè wè potestan ap bat bravo e ap di sè Rosant bon kouraj nap priye pou ou sè Rosant gon grenn moun ki renmen w tout bon vre se mwen ki pa dakò sa w fè a. Kòrèk.
Jodi a la al pastè wè kap bat bravo kap priye pou w lap kite pitit gason l lan marye avè w. Ou konprann map di w la wi. Gon gwoup, tande byen sa map di w la. Tande byen. negatif.
N avanse.
E kanal, ou nan kanal la. Nan nou wè lap bat bravo, lap di w lap priye pou ou, lap priye Jezi, li pap kite pitit li vin mare avè w. Negatif. Klè, Dadou k di l. E m vle pou yo just di e manti, epi m di men bagay. Nèg legliz, ou ta vin pitit gason pastè entèl la, ta vin pran w la, vin prezante w devan lakay li, yap mete w deyò tankou chyen. Moun ki avè w la se moun, se moun k pa dakò, ki pa apiye w a betiz ou fè a. Konprann mwen? Men m ka korije w, m ap pote koreksyon pou ou pa refè sa ankò. M kanpe jan m kanpe a pou jèn fi, jèn gason pa aprann fè sa ankò. Legliz s on kote ki gen anpil koken, anpil blofè, anpil magouyè. Ou wè y ap ranmase lajan pou Jezi, ou pa janm wè sa Jezi manje, sa Jezi bwè. Yo di w bay kòb pou Jezi, ou pa janm wè sa Jezi manje. Mizisyen pou laglwa de Dye, pastè a menm pou lajan de Dye. Laglwa de Dye, mizisyen an vin legliz al jwe, l pa gen yon goud l ap touche, w ap jwe pou Jezi, ou pa gen yon goud w ap touche epi w ap bay Jezi glwa. Pase ap byen manje byen bwè, pa chache travay ou fè, pa chache yon bagay ou fè, vin jwe legliz san ou pa ban yon goud pou la glwa de Dye epi nèg ap ranmase lajan sou tèt nou, nèg fin ri sou nou, nèg fin gen tout sa yo posede, nèg ap vwayaje nou menm nou rete la nap jwe pou la glwa de Dye. Pa okipe mafya e blofè kap vin fè nou konprann sa. Ou konprann sa m di w la? Sèvant yo map di nou sa, sèvant kap site non m ki di ke m tap ranmase lajan non, m te fè yon kotizasyon avèk fidèl yo chak sèvis pou yo ba yon 50 goud pou n ranmase l pou n ba yon lòt fidèl al fè biznis pou n desitire mizè pou m pa ap tann mirak Jezi sèlman pou se sèl mwen k alèz pase mwen m fè spirityalite m ap toujou alèz m pa bezwen pran sa yo genyen pou m vin alèz m pap al vòlè ti afè yo m bezwen konstwi legliz m ap pran lajan m konstwi legliz m bezwen achte son m pran kòb mwen m achte son nan legliz la m pa bezwen se fidèl ki pou bay li paske m pa nan gang nan nan gang nan m retire kò m ladan l m fè sa yo avèk sa m posede m priye Jezi Jezi ban m sa m bezwen m pa pral mande nou sa m vle men pou m te ede pou plis moun pou m te ka ede plis moun an menm tan m te di chak fidèl chak sèvis n ap Fè nap pran 50 goud nan men chak fidèl nap kotizel nap banl grenn moun li pou al fon komès pou al fon biznis poun chita mache nan jèn fè pyen blanch al mache nan ti group jèn ap mande'n tout sa'n gen'n potel bay Jezi n'pa janm wè Jezi yon jou Jezi pa janm manje'l pa janm bwè Jezi pa gen kanè bank Jezi pa bezwen anyen vòlè kap mache sou moun fè ti group jèn se de ti tonèl mwen m'padan bon se de ti tonèl pa'l nan bagay sa yo ti bagay marak prela ti bagay ti moso tòl nèg kap vin fè priyè ap vin voye ofrand pou Jezi nèg moute sou Facebook fè priyè vin di nou pase n'aksyon de gras Bon, ou vin sou Facebook ou vin fè priye moun wap mande kòb gaz, wap mande kòb entènèt, wap mande sesi. Sa w vin fè la? Sak konnen?
Pa okipe blofè sa, tout se vòlè mafya kap mache sou moun, pa okipe yo tande, pa okipe youn ladan yo, men mwen menm nou mèt tande m, m klè avèk nou m pap ba nou manti, yo paka pase sou mwen. Gras a Dye nou genyen m la yo paka pase sou mwen. M di mafya nan legliz pwotestan kap di son erè nap priye Jezi a, yo pap kite pitit gason yo. Al marye avèk sè Roselande. Sè Roselande moun ki renmen w lan yo rele Douglas Mackenson. E si w vle w ka vin jwenn mwen map repare w. Map repare w, map fè w kite peche, map fè w konn tèt ou, map fè w konn kisa w dwe fè. Map ba w libète pou w aji. Ou mèt vin jwenn mwen si w vle.
John, avanse cha papa. Mete. Atravè peyi Dayiti. E sak rann sosyete nou an vin nan eta li a, vin fèl vin pi pòv se legliz ki koz li.
Se pat legliz ki te toujou konn banm kòb. M se yon pwofèt.
Menm jan m ka priye pou yon moun pou gen kòb, m ka priye pou tèt mwen tou pou m gen l. M pa oblije fòk m son moun map use, map itilize fidèl yo, chak sa yo gen ti komès la pran nan men yo epi mwen menm kite yo povrete. Non, menm jan m ka. 2 potestan pa janm di verite yo jan yo ta dwe di yo yo pa pale bagay yo klè jan yo ta dwe pale l yo pa di sa yo ta dwe di men kounye a lè w jwenn yon moun ou konn tout sa ki enpòtan ou konn tout sa ki bon ou konn tout kote pou w chache lajan an ou pa chache l epi w ap itilize lòt moun. Grav wi.
Bagay sa grav John. Mwen m chache kote kob la ye a. Ok.
M li, m konprann Jezi. Ok. M konprann bib la yon lot fason pa rapò ak tout moun. Ok. Men si m konprann li pi byen, nèg yo pa vle al nan liy m prale a. Men revolisyon m pran an, m panse l ap itil anpil kretyen ki nèg isi fè vin pòv. Ok. Nan menm revolisyon sa ke n ap pale de li a, ou panse se se yon bòn metòd? Tande byen peyi a!
Mwen di, atravè peyi Dayiti. Ahan. E sak rann sosyete nou an vin nan eta li a, vin fèl vin pi pòv se legliz ki koz li. Ou konprann map diw la wi?
Ou konprann, John tande byen sa map diw la, tande byen. Se paske nou konprann bib tèt anba. Ou panse sèten pastè oubyen legliz an jeneral? Legliz an jeneral.
Ok. Se pa sèten pastè.
Tout moun kap fè legliz ayiti se yon pakèt e, poum pa di, m pa vle di gang poum pa ale twò lwen pou yo pa dim, m pa vle di nèg yo se gang tou. Ok. Men m panse gen, m panse gen gen gen pastè k'onèt wi. Daprè mwen menm, ou pa kwè sa? Ki onèt?
Ehe, onèt. Di ee! Don, otomatikman w pastè w egoyis wi, w ipokrit wi. Oh! Jhon, tale, tale, tale! Jhon, kanpe, kanpe, kanpe nan tèt 30 lan la! Jhon, retounen ankò. Tout pastè Ayiti gen yon sèl mesaj. Ok.
Ki sa li ye? Bay pou beni.
Ki son manti. Pa mele m nan pawòl moun isi non.
M lave men m kou Pilat.